Nou konnen nou son moun ki spesyal pou nou e nou konnen nou pa ka pa al vann leur lan e malgre gen nèj malgre gen tanpèt malgre gen gwo dlo fò dyaspora yo menm al bouske lavi pou yo wè si ya voun bagay bay fanmi yo. Nou salye nou. Nou konnen ke se peyi ya se nèg isi pa bò isi ki depòte nou se nèg isi ki depòte nou fè n al pran imilyasyon nan lòt peyi.

Se yon espas kote nou fè analiz estratejik sou gouvènans ak kolektivite teritoryal yo sou Radyo Teleuni 102 pwen 7. Peyi a rive nan yon moman desiziv oditè oditris, telespektatè, telespektatris nou salye tout e radyo ki nan vil pwovens yo kap rele e emisyon sa e tande nou sou Gonayiv tande nou sou 104 pwen 3 Siw miragwa nou va ou ka tande nou sou 95 pwen 1 an sim pa twonpem e nan okay tande nou sou 99 pwen 1 jodia nou ta sipoze al resevwa envite nou nan studio men gon gwo sitiyasyon grav ki rivel li kominike nou sa maten an bonè e li di nou nou pa bezwen dil sa men nou wè tout imaj yo tout sak rive yo. E nou konnen gen sak nan lavi nou va e eskizel li te mandem poum eskizel menm voice lan li vwe ban mwen men m pap pasel sa vreman tris e se yon moun ki toujou ki toujou reponn prezan el vin la deja nan studio a se pa se avek diplomat kernè nou ta pral pale yon zanmi nou nou toujou an kominikasyon nou toujou ap pale e de tou kesyon politik lan e mesye. Kerner tou se yon moun ki nan domèn edikasyon, kesyon inivèsite, se yon moun tou ki vle batay avèk lajenès. Mwen salye w kote ou ye a e m panse lòt semèn l ap la. E lòt bagay ankò pou m anonse nou tou, emisyon ke nou te genyen avèk komisè Muscadin yè, m te bliye di sa, li te ekri m pandan nou t ap fè emisyon la, Li vwe mande nou anpil eskiz, eskiz paske nan moman an Miragwàn gen lè te genyen sa te rele swa manifestasyon, mach, nou konnen komisè a li menm fò l soti deyò kay pou l antre tout bagay sa yo. E sa t fè li vwe mande nou eskiz, li di l ap patisipe ansanm avèk nou e mwen menm ki pou etabli kontak yo ansanm avèk li. E se konsa, se konsa nou vle travay ak moun de byen, moun serye, se ak moun de byen nou menm nou vle pran pa, nou pa vle pran pa vagabon e nèg k ap kraze peyi. E nou menm se konsa nou ye. Men sa pa vle di otan ke nou gentan genyen, nou gen pou n al pale avèk Mesye Pierre Robert Auguste ki se antreprenè e ki se prezidan Association des Entrepreneurs de l'Artibonite. Nou gen pou n ale osi nan nan Grandans peyi a pou nou al pale avèk Joel Hyppolite ki li menm li se li se pòt pawòl Inosan Inosan li se pòt pawòl Inosan inisyativ sa ke yap batay avèk jèn yo nou gen pou nou pale ansanm avèl nan emisyon an tou men avan nou antre nan e an kominikasyon. an kontak avèk envite yo avan ke nou akeyi yo, pèmèt nou di w sa, jan nou t ap di w la, Ayiti rive nan yon moman ki trè desiziv. Ou konn wè ou konn di yon ou jèn, ou rive nan yon laj, li trè desiziv pou ou pou pran Dye gran, Dye nèl, yo di w pou w pran responsabilite w, pou w pran responsabilite granmoun ou, enben se konsa. Yon pak nasyonal pou òganizasyon eleksyon ak divize klas politik la. Kèt aktè refize siyen, kesyon souverènte nasyonal la poze kesyon, pandan ensekirite ak kidnaping kontinye ap ogmante. Anpil ka de kidnaping ke yo resanse pandan tout semèn nan sou Dèlma, ou konprann, E anpil moun e sitwayen peyi a nèg yo leve nan Dèlma 48 e nan Tèlma 31 nou wè tout batay lapolis ap fè pou wè kòman yo menm yo kapab atenye e rezoud e e e sitiyasyon sa men ki rete yon yon tèt e tèt chaje yo kas tèt pou pou enstitisyon lapolis sa. Map mande tou èske pak sa kapab sove Ayiti? Anpil moun poze kesyon sa tou menm jan avèm. Èske pak la kapab sove. tranzisyon an tou? Oswa, èske li pral agrave kriz konfyans ki ta dwe genyen an? Pou nou analize, nou gen pou nou resevwa dirijan politik sa jan n te di nou an, ki se Inosan, ki se Joel, ki se Jorèl Ipolit, ki se reprezantan pati politik Inosan. Li se jesyonè, kontab, jiris e pwofesè dinivèsite, pòtpawòl Platfòm Inosan ki se inisyativ dè zòganizasyon e sitwayen angaje pou yn nouvèl Ehe se konsa l ye Aprè sa nou gen pou nou pale tou an menm tan n ap pale avèk mesye Robert Auguste e Robert Auguste nou gen pou n pale ansanm avèk li pou ke nou kapab analize sou Sitiyasyon peyi a sou Pak Nasyonal pou eleksyon gouvènans bi bikameral, souverènte politik ak kriz sekirite Ki direksyon tranzisyon Ayiti a ap pran? Nou gen avèk nou deja an liy, mesye, nou san tranzisyon nou pap menm make poz paske envite Joel Hyppolite gentan rele nou, m panse ke nou ta dwe gen ansanm avèk nou. Wi, Joel fè menm teknik lan pou nou.

Wi,
fè teknik, fè menm teknik nou te mande w pou te fè pou nou an Joel. Eske w eseye rive fè l pou nou trè rapidman? Menm konsign lan. Wi, w ap etabli l pou nou, w ap fè sa? Alo?
Wi, Joel, ou la?
Wi, mwen la, mwen la, mwen la. Wi, sa m te mande w pou te fè pou nou an, fè l pou nou, e, silvouplè, pou an rezon de bri tou, epi lòt travay nou te mande w pou te fè pou nou an. Trè rapidman.
Donk, yo deja disponib, ou konprann an, lèchman ouvè deja sou liy nan la. E, e, ebyen rete, ban m, ban m vowale pou m kapab etabli l. M ap mete nou an, an, an, an menm tan. Ok, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, m ap tann ou. Dakò. Ok. Mesye, nou menm, an nou make yon kout poz rapid pou nou kapab e antre avèk lòt envite a.
Èske w konnen konbyen seksyon kominal, komin ak depatman Ayiti genyen? Pa konnen non, m kite lekòl lontan, men m panse si w konbine tou le twa ansanm, li ka ba w yon twasan. W ap mal pase la wi. Antouka, pa gen pwoblèm, si w ta renmen jwenn repons ak kesyon sa yo, m ap ankouraje w al tande EVCTH, ki se Émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. Se yon emisyon ak karaktè sosyal, ekonomik, politik ak kiltirèl. EVCTH, yon emisyon ki pase di lendi ou vandredi de 10 zè a 11 zè AM, samdi 7 è, 9 è. Aah!
Si yon moun pa vle fè menm erè avè m, m ap envite w al koute emisyon sila pou byen fòme tèt ou. EVCTH, yon emisyon ki deranj, yon emisyon ki eklè. Emisyon sa anime pa Wenchi Seïde, yon jesyonè an kolektivite teritoryal e yon teknisyen nan kriz imanitè. EVCTH sur Unieh FM 102.7 Port-au-Prince. Unieh FM, une nouvelle sensation. E wi, ou gon anons ou bezwen fè? Ou gon mesaj ou vle pase? Ou vle rete an kontak avèk Konsèy Administrasyon Radyo Ini FM nan? Se senp, rele nou nan telefòn sa yo, 46 86 38 38 38 38 33 65 Ekri nan adrès imel sa a, uniefm 102.7 a commercial gmail.com Uniefm, une nouvelle sensation.
Ti sè m, ban m poze w yon kesyon. Èske w konnen konbyen seksyon kominal, komin ak depatman Ayiti genyen? M pa konnen non, m kite lekòl lontan. Men m pase sou konbine toule twa ansanm.

Ayiti, leve, leve! Leve kanpe! Ane 2026 sa a, peyi nou gen 2 gwo randevou ak listwa. Youn nan stad foutbòl koup di mond, lòt la sou teren eleksyon ak nan biwo vòt. Lè grenadye nou yo pral rantre sou teren foutbòl koup di mond la, se pa 11 jwè Sèlman kap jwe non se tout yon pèp kap leve se tout istwa nou lespri zansèt yo kap mache ak yo se tout espwa nou kap kouri dèyè boul la make fè bri. Pandan lane 2026 sa lòt chanpyona kap prepare pou nou se match eleksyon yo match kote chak sitwayen se jwè chak moun ap gen pozisyon pa yo sou teren an kandida yo ap

Ane 2026 sa nou pral sipòte seleksyon nou tout kote. Nou pral patisipe nan tout eleksyon yo nètalkole. Se yon mesaj Konsèy Elektoral Pwovizwa.
Leta ayisyen atravè pwogram ijans miltisektoryèl, pum, Ministè Afè Sosyal finanse, Fon Asistans Ekonomik ak Sosyal, FAES, Pòtoprens ap egzekite lanse yon seri aksyon pou ede popilasyon k ap viv nan zòn frajil yo jwenn yon ale mye. Pwogram sa a vize amelyore kondisyon lavi moun moun k ap viv nan zòn ki pi vilnerab yo ansanm ak moun ki oblije deplase kite lakay yo akoz zak vyolans. Gwo pwogram sa yo ap. pèmèt Leta ayisyen konbat pi byen ensekirite alimantè atravè plizyè aktivite tankou restoran kominotè, distribisyon kit alimantè, transfè lajan pou sipòte sila ki pi pòv yo, epi ankouraje ouvriye k ap travay nan soutretans yo. Pwogram nan pèmèt Leta reponn pi byen lè gen ijans nan pote èd sanitè ak lòt mwayen pou moun deplase k ap viv nan kan yo, pandan Leta kontinye ap travay sou lòt solisyon ki pi dirab. Gouvènman Repiblik la, atravè Ministè Afè Sosyal ak FAES, deside kanpe bò kote sila yo ki pi fèb yo pou ba yo sipò yo merite, paske amelyore kondisyon lavi se misyon nou nan FAES.
Wi, oditè oditris, nou retounen jan nou te pwomèt ou an pou nou te kapab etabli kontak avèk envite nou ki vle yo menm pale sou sitiyasyon peyi a, sou kesyon pak nasyonal, jan yo rele la, Pacte de gouvernabilité, Pacte national pour la stabilité, e lòganizasyon 2 eleksyon, inisyativ sa t pran tou dènyèman pa PM Alix Didier Fils-Aimé avèk yon ansanm daktè e la kominote entènasyonal fòn pa bliye di sa tou pase fòn di ke la kominote entèna syonal yo bokou ase peyi a nan men yo gouvènans peyi a nan men yo e sa kap pase jounen jodi a nan 1995 lòske nèg yo te debake nan peyi a e e e okipasyon amerikèn lè n te pran militè yo nèg yo te vin akapare de administrasyon piblik peyi a Se menm bagay sa k pral rive nou la, mwen m sonje m fè emisyon avan menm lontan sa sou sou dosye sa yo, m panse m ap retounen a modèl emisyon sa. Nou gen nan gen deja avèk nou kòm li te la avèk nou men nou t ap eseye etabli kontak avèk mesye Jean Robert Auguste ki se prezidan Association des Entrepreneurs de de l'Artibonite, ae, AEA. An menm tan li se sekretè jeneral Gonayiv Debou men nou wè kominikasyon an pa ka etabli genlè vil pwovens yo Digicel ap mate moun yo bokou. Deja nou di w byenveni mesye wi mesye Jorel Hyppolite deja nou di w byenveni ou s Alo alo Alo Alo Wi wi w ap koute nou byen? Wi se wi m ap tande nou byen men se Pierre Robert Auguste se pa Jean Robert Auguste. Se se se Pierre en Pierre an ok ok se ou k avèk nou la?
Wi map sou ling nan donk e Pierre Pierre Robert sou ling nan an menm tan e Pauly sou ling nan. Ah ou t sou ling nan lontan sa avèk nou nou pat k wè sa non ou va eskize nou ebyen an nou avanse non nou nou pral pale sou kesyon lejitimite avèk pak nasyonal lan bon kesyon an m p konnen e lè youn ap pale Youn lòt la pa pa pale, fèmen mikwo pou nou, evite bwi epi pou moun yo kapab tande pou emisyon an kapab byen pase. E m pa konnen si se kiyès k ap pre avan, m panse se Mesye Pierre Auguste, ou va reyaji pandan 3 minit pou chak kesyon yo epi pou w kapab bay avèk Hyppolite ki se pòtpawòl Innocent. Gen anpil aktè politik ki pa siyen Pak Nasyonal la. Èske nou ka pale de yon konsansis nasyonal vre oswa se yon akò limite ant kèk gwoup politik sèlman?
Tout dabò, m ap salye e remèsye tout moun k ap suiv emisyon sa a. M ap salye Mesye Hyppolite. An nou rantre dirèkteman nan kesyon pou n gade ki sa li ye. Nou genyen, pou n ale nan orijin nan, nou genyen yon Premye Minis ki te pa patwon li, ki te CPT.

Se sou atik 149 konstitisyon an ke yo pral jere peyi a. Kèlke tan aprè, li mande genyen yon pakte ki siyen antre premye minis la e de twa pati politik, òganizasyon sivil, eksetera, e de twa moun ki nan sektè dè zafè lan Lè nou fè yon evalyasyon de tout moun sa yo, yo menm ak manm yo, yo pa reprezante 1 pou 100 nan popilasyon an, nan pèp la, si nou ta pran pèp la li pou 10 milyon, sa vle di ke yo tout pa reprezante 100 mil. Donk, 1 pou 100 de yon pèp pa ka bay lejitimite, paske lejitimite a sipoze dabò

Nan ka sa a, Konsèy de gouvèneman an, ke nou rele Konsèy de minis la, ap asire egzekitif la pou 60 ou 120 jou. Nan pak la, li mete on dire endetèmine, asavwa, ke li ap mete la jiska enstalasyon dè zeli. pèsòn poko konnen kilè eleksyon ap fèt, kilè l ap abouti, eksetera. Donk, li kontrè a lòd piblik. Mentnan, si nou pale pou lòd moral, lòd moral, sa ka di se tout sa ke nou menm nou antann ni nan sosyete a. Nan sosyete a, nou antann fò nou pa nou dwe nan demokrasi, nou pa dwe nan pouvwa pèsonèl, nou pa dwe nan diktati.

Donk, nou an faz de on akò ki pa genyen okenn lejitimite. Men kesyon fondamantal la, kyès moun ki siyen akò yo? Nan w gade se ti menm moun sa yo depi plis de 30 an k ap pataje peyi a tankou yon bilten antre asasen, vòlè, koken. Gen tan yo fè sa. Ki rezilta? Jodi a, nou poko konn eta finans peyi a, men nou ka di li degrade. Nou genyen yon ensekirite k ap vale teren. M sot tande yon temwanyaj pwayèn de Shelton Sanon sou sitiyasyon nan prizon kote Sen Mikòl, Lòbèy Sen Mikòl la ye a. Se bagay ki inadmisib kote gon moun ki poko janm jije a rete l e li gen 12 zan kounya li gen 32 zan donk ke e pou oditè yo diskite eskize m ekspresyon an daprè sa yo di donk devan selil yo sou se yon rekòl de matyè fekal donk an pèmanans se polisye lamozye kap ba yo ti èd pafwa achte menm sandal kap sou kou prizonye yo gon komès kre gon komès kre sòdiv kap fèt sou do prizonye sitou timoun yo pa yon bann òganizasyon de moun etc. Men, men rezilta a. Donk, kòman ou vle ke pou nou kofye yon peyi a yon gwoup de moun? Pou mwen, akò ke yo rele pact la, se yon kontra prive antre yon bann de koken. Poukisa m di prive? Paske premye minis la pa gen Tout gwo bonm pou Arly Ferre konsèy nan gouvèneman oubyen tout lòt minis yo ki abilite l ap siyen akò sa. Poko janm genyen yon lòt siyatè ki ka prezante yon dokiman ki di ke li te mandate swa pa asanble jeneral, pa yon lòt enstans souverèn nan pati a ki gen pouvwa de desizyon ki mandate w siyen sa. Donk, nou wè ke

sou resous li a jodi a, sa ki rete nan leta se sou 2 myèt, yo tout fon bann de ramas myèt. Donk nan sitiyasyon sa a, nou estime ke peyi a antre vit vè on kriz ki pi pwofon pou 10 an e petèt pou 25 an k ap disparèt, mwen di ke 74 septanm, li apan pou note l. Nan 25 an si pa gen yon reyaksyon fèt de patriyòt, de mas popilè yo, Ayiti ap disparèt nan 25 an avèk moun sa yo. Gwo bagay.
An nou bay Hyppolite, Joel Hyppolite Innocent, an nou ba w plase kèlke mo non. An nou ale rapid.
Prezidan, mwen salye w Seid e m salye kamarad nou.

e gen anpil bagay mwen dakò avèk li depi o demaraj, men yo di m pwoblèm lan soti dabò depi nan kapasite konsèy la, lejitimite konsèy la, paske jiska anfwa m pa rete kwè se yo ki gen lejitimite oubyen kapasite de souverènte. Kondisyon entènasyonal e nasyonal ki ta yo anpeche yo pibliye yon desizyon ki te adopte pa laprès politik. Apati de kondisyon ke nou te ka di la, ou wè kèlke pa te gen yon pwoblèm depi anndan konsèy la. Poukisa lamajorite sòti yo di pran yon desizyon e desizyon sa a pa ka rive pibliye? Kèlke pa, nan analiz pa m, mwen reyalize sou presyon vrèman entènasyonal la, men ki te montre klèman ke moun ki te fè pati de konsèy konsèy sa, moun ki t ap pran desizyon majoritè sa, donk yo menm tou yo pa dwat. Si yo pa dwat, yo pa ka kontinye nan liy nan. Sa se pou premye apwòch ki montre kote fòs peyi an kòmanse pran nan konplo. Dezyèm bagay, pa rapò avèk pwendvi pwofesè a,

E yo pral vini avèk Doktè Ariel, Doktè Ariel ale yo pral vini avèk cpt a, avèk Jean Charles pou rive jodi a. Donk pou mwen menm mwen wè ke mwen konprann ke nou sòti depi yon nonm de tan nan sa rele lòd konstitisyonèl la. Nou nan yon kad eksepsyonèl, nou nan yon sitiyasyon deksepsyon. E se sitiyasyon deksepsyon sa a depi kòmanse pa la baz ki pèmèt jodi a gen otan de kritik, gen otan dapwòch konsènan sitiyasyon peyi a. Donk, si pwoblèm nan soti depi alabaz, depi apre lanmò Prezidan Jovenel Moïse, ki pèmèt nou gen yon premye gouvènans pa Doktè Ariel Henry, pou n rive nan dezyèm gouvènans avèk Doktè Berthelot Mandrin, e jodi a pou n kapab rive nan yon gouvènans avèk Son Ekselans Se sa Merriam di byen Alix li menmen. Donk nou wè de ti kote yon varyasyon de d'aplikasyon de la konstitisyon. Donk a pati de varyasyon sa de eta sa, donk se sa ki fè jodi a nou la. Nou rive nan sitiyasyon sa, pa gen anyen ki ale pi lwen, pa gen lòt bagay ke yon akò ki serye, yon akò ki onèt, yon akò ki entegre. kote la majorite dè viktim, la majorite dè moun ki se inosan ki pa kontribye nan efondreman peyi sa, ap chita sou tab la pou di men ki kote pou nou ale. Donk, an pati, vrèman lè nou gade vre gen anpil pa moun ki te kontribye pase ke sektè ki kontribye nan 9 manb cpt a, donk ki toujou pou kèk yo vini la, se la petèt nou gen ti dout la, men pa gen lòt bagay ki te kapab pèmèt yo ale pou retire peyi a ke yon akò. Donk akò a, li te rive yon moman ki se yon obligasyon ke li te ye, pou ke yon konsansis, men yon konsansis ki reyèl, ki onèt e ki transparan. Mèsi.
Wi. Wi. Nou la, n ap koute nou.
Wi map tande. Wi m tande tout sa nou di sou kesyon akò sa ke anpil aktè politik li menm yo menm yo boude an menm tan gen anpil aktè politik menm nèg ki te kouche akò pou te bay Ariel Henry an menm nèg ki te kouche m pap sèlman di gason gen fanm ladann tou paske gen fanm kap milite gen fanm ki nan politik la rèd menm jan ak gason yo e ki te vin bay E kesyon apre Ariel Henry, Ariel Henry ale yo li bloke Ozetazini, li voye lèt demisyon en demisyon n, apre sa nou vin jwenn yon KPT la ki gen 9 moun ladann kap souse, kap manje, kap piye, kap pran lajan, kap fè tout bagay, nèg sa yo rich, Nap wè menm pantalon, lè yo te fèt vini pantalon pat ka rete sou yo, rad yo pat gen, yo pat gen kò kounya nèg sa yo anfle kankou bèf, avle di nèg sa yo tèlman gen lajan nan men yo, yo fin desouse tout resòs, resous excuse moi, e richès peyi a, trezò piblik peyi a, yal devan konstwi gwo kay, yal fè vakans, pase nèg sa yo kounya yo gen lajan pou yal Dubai. Jodi a an nou wè kesyon sa, sou kesyon kontra sekirite fwontyè sa ke nou wè ke e. Nou wè ke nou menm ke leta leta ayisyen wi ou la ou avèk nou? Alo alo talè wi nou wè kontra sa ke leta ayisyen li menm li bay avèk yon gwoup nèg isi. Nou pap di ki melanje avèk yon gwoup nèg aletranje ki se yon kontra pou ke mesye yo ka vin pran, vin sekirize fontyè yon peyi. Mwen m se premye fwa sa ap fèt m tande depi m ap fèt nan istwa, depi m konnen, m ap fè lekti, m ap fè rechèch m poko janm konnen yon bagay konsa fèt nan yon peyi sèl Ayiti ki rive nan moman sa. E ou la avèk nou mesye Joel Hyppolite? M wè apèl la te koupe. Alo? Nou la avèk nou? Wi alo?
Wi nou la?
Wi nou la wi. Wi fè yon ti bouje
Joel fè yon ti bouje pou apèl la ka pase byen.
Wi èske ou rese wèm byen konnye a? Fè yon ti bouje fè yon ti bouje toujou. Ale pou mwen la.
Bon mwen kopye mwen trè byen la trè byen. Ou kopye m byen? Trè byen mwen resevwa trè byen mwen. Ok.
Wi alo. Mwen kob yo seyid mwen kob yo. Eeh sak pase menm fon ou met rete sou ling nan banm wè ale pou nou wi ou met ese pale la poum wè wi alo alo.
Alo, alo.
Seid m tandw trè byen mwen. E ann eseye ba l yon ti volim pou n wè, èske se pwoblèm volim. Wi, sou kontra sekirite fwontyè yo, kesyon mwen gen pou nou poze nou maten an, se gouvènman an bay konpayi etranje kontra pou sekirize sekirite fwontyè a ak koleksyon resèt ladwàn san detay klè sou kantite lajan ak dire kontra, èske sa ranfòse Leta oswa li afebli souverènte peyi a?
Si se mwen ki pou reponn, m ap di nou ke kontra sa a. Fon ti rete la, fon ti rete.
Alo? Rete sou ling nan paske nou gen yon koupur k ap vin jwenn nou la. Ok.
Wi.
Eseye pale pou nou. Wi eske met komanse rekonstwi.
Eske met komanse reponn.
Eske nou pata ka banm yon lot mikro. Wi ou met rete sou lign nan. Fon ti rete sou lign nan nap fe yon lot aranjman paske vwa a pa byen soti. Se pa problem rele non se nan se nan kote nou ya se pa ou t problem nan non rete sou ling nan.

Didier Fils-Aimé se rete nan pòs. Pa bliye ke lè Eric ameriken an te pwopoze kontra sa a cpt a te genyen anpil chire pit ladan l, te gen menm manm cpt a ki pat dakò avèk Structure e formulation kontra a Don Fridjan. Sa te fè rete on dout si cpt a ta rive reyisi, sètadi te mete on lòt premye minis, genyen risk pou kontra a pa valide. Pa bliye ke Nan entènasyonal la se pa 5 k genyen. Gen plis move eleman ke tout otre choz ki se sou grès satan ki vin souse san pèp ti peyi. Li yo di se 500 milyon dola. Donk an nou pran si sou 500 milyon dola ke. Moun ki benefisye kontra a ap asepte bay 10 oubyen 20 pousan, s ap fè ant 50 e 100 milyon dola. Se lajan ki fè nenpòt ki moun danse. Fè nenpòt ki moun danse. Fò nou wè ke, dans un premier temps, yo di Cour Supérieure des Comptes te retounen kontra a. Pou ki rezon? Pou ki rezon, nou poko konnen. E enfòmasyon soti la, yo di se prezidan Koudèkont la ki siyen kontra a. Alò ke daprè lalwa, se Konsèy la pou ki deside. Mentnan, èske yon moun ki vrèman Ayisyen, ki se moun tout bon, ki gen yon minimòm de moralite, ou ka asepte siyen, avalize, yon kontra pou dizan ke yon gouvèneman ki pwovizwa, trè pwovizwa, ki ka la dapre konstitisyon an pou 60 ou 120 jou, ou asepte siyen l. Poukisa? Or se la a tout bagay sa yo ke nou wè ke kòman bagay la monte. Presyon diplomatik, paske yo ap egzèse l sou moun ke yo konnen ki pa moun, ki pa genyen okenn am ayisyèn. E jodi a lentènasyonal la pa prè pou l asepte ke se moun ki gen sans dinite, ki gen karaktè k ap dirije peyi Dayiti. lò gen sè Leconte lò gade yo arive fè menm presyon sou kou de kasasyon pou wè gen moun nan kou de kasasyon ki pral asepte siyen kolektivman papè ke swa yo koupe viza yo swa yo anile rezidans madanm yo ki lòt bò etc pou yo ekri yon tèks pou yo di ke yo sispann moun yo sispann sitwayen yo di ke alò ke li nwa sou blan nan konstitisyon. se yon misyon ki devolu yo a yo menm antan ke Kris pou yo di ke yo menm yo pa ladan l. Donk fò yo konprann tou, menm si antan ke jij yo pa ka asime yon fonksyon ke yo di politik, men antan ke sitwayen se dwa yo a pa antyè, plen e antye. Donk ou wè ke yo renonse a li menm, se sa k fè ke. jodi a tout moun ki sanse ayisyen tout bon nan nanm yo, nan karaktè yo, nan diyite yo, nou pase pou kriminèl devan blan an paske nap nwi a enterè l e se sa la a ki fè ke jodi a nou asiste a maskarad sa a, nap gade yon premye minis ki son doublure.

ke yo remèt ou kòm manda pou siyen tèl ou tèl bagay. Wi.
Pi gwo pwoblèm ki gen nan nan sa mesye Robert, se pa sou menm sa w te di an, se odepa depi lè Capita a te la, m sonje ki konseye te la mesye Frist Alphonse Jean, ekonomis, ki te li menm ki te gen tan ap batay pou ke kontra sa pa pase. Men jounen jodi a menm menm menm prezidan lakoudèkont lan ki te la e li menm li menm ki la jodi a t siyen kontra sa.
Donk men se sa li ye, se pwoblèm nan ki rive se ke si yo pa t fè cpt a pou ke pou te soti peyi a nan kriz la, yo fè cpt a pou yo mennen l nan sitiyasyon ke yo vle mennen l la. Men fò nou konprann ke wout ke n ap pran an la a kòm m te di deja nan repons a premyè kesyon an se wout pou disparisyon Dayiti. Donk pèp la ka disemine. fè tankou palestinyen, tankou jwif eksetera anpe patou, men Ayiti ke nou genyen an, ke yo kite pou 1204 la, blan an dispoze pou l fè l disparèt. Se sa ke pou nou konprann, e sèl fason ke nou ka evite sa, se pa tou le mwayen fòse genyen yon konferans nasyonal souverèn ki fèt, e ke malgre kou sa ka elve, e se sa m krenn, se sa m pè, ke pa gen yon revòlt popilè ki baleye dlo sou pasaj li paske nan atravè listwa chak fwa ke yon pèp yon gwoup de moun oprime twòp pa gen lòt bagay ke yo fè se revòlt 1989
la pou ilistre sa 1804 la pou ilistre sa 1919 17 la pou ilistre sa an Russie etc e tou resaman la. nan peyi Arab yo donk nou wè sak pase se sa ke nou wè jenès la yo te revòlte men pou sa fèt fò gon jenès vrèman ki konsyant ki plis ou mwen konn sal vle ki pa pè ki vle pou yo soti nan sistèm dopresyon. ki vle defann diyite yo e avèk diyite peyi kote yo soti a. Wi.
E n ale avèk ou Ipolit, ou sou ling nan. Mèsi Seyid, mèsi Pwofesè Pyè Obè. Donk, m ap tande w avèk anpil atansyon e ou di apwòch ke w fè se toutafè nòmal. E pa egzanp apwòch sou kontra sa ki te la a. E donk ou sou Edè Kont pat apwouve l sou CPT a epi li apwouve l sou Gouvènans Atik 2 Piso 2. Kounyè a sa mande nou dè analiz an pwofondè oubyen dè enfòmasyon ki pral pèmèt nou konnen reyèlman dekwa il en est. Paske la se analiz nou ap fè e nou sipoze. Gen dè done, gen dè enfòmasyon konkrèt ki pou pèmèt nou rive sène reyalite a. E kounye a l enpòtan pou mwen menm, piske kontra a deja siyen, li siyen, kounye a se konnen kòman kontra a ap aplike e ki enfòmasyon popilasyon an dwe genyen konsènan kontra sa a, ki enpak kontra sa a sou ki retonbe kontra sa a sou popilasyon an, an patikilye sou ekonomi peyi a. Donk, la a, m panse sa vin la yon kesyon de deba ki plis enpòtan pou n konnen, pou popilasyon konnen ki enterè pèp ayisyen an nan kontra sa a e kòman kontra sa a ap mennen de manyè transparan. Donk, pou nou menm nou rive, petèt jodi a nou ka konteste l, paske Petèt moun ki fè gran eksperyans anndan leta, lè nou gade ayisyen vre, yo prèske pèdi kolòn vètebral yo, yo pa serye, donk se kòripsyon total. Kounye a, èske se yon kalkil pa rapò a moun yo pa fè konfyans nan resèt peyi a, donk ki pèmèt yo oblije ale vè etranje, donk la a se dè entèwogasyon, se dè kesyon, dè analiz, men la reyalite, donk se PM nan ki pou bay pèp ayisyen an, donk dè enfòmasyon pou l montre l nan ki enterè. ki pèmèt, ki motive yo pou yo kapab rive fè yon tèl kontra e ki benefis ke pèp ayisyen an, mas peyizàn yo, donk moun ki pi vilnerab yo genyen pa rapò avèk kontra sa. M panse la a analiz la kapab chita la kòm pli enpòtan pa rapò piske kontra li deja siyen. Wi, wi. Mèsi.
Wi, paske nan jou w di an kontra li. Yon presizyon, yon presizyon silvouplè. Wi, wi, ou mèt, ou mèt pran wi, n ap koute w. Ou ka siyen yon kontra, e du point de vue legal li ka pase pou nou ekri.

Wi alo Pwoblèm siyal wi la Siyal bò kote pa yo Wi apèl la koupe An nou retab sa se sa mesye Robert ap di a li trè enpòtan An retabli kontak la rapidman e Joel rapidman fè menm egzèsis la pou nou paske Se ou menm kap etabli kontak yo trè rapid wi e an nou gade pou nou wè oditè oditris si ou va eskize nou pase nou gon pwoblèm koupi kap rive vin jwenn nou e chak fwa wap wè ke nou oblije pran n pase nou vle pou ke ou menm ou te tande tout sa kap di yo nan emisyon an jodi a sou kesyon e kontra e banm wè ke yo te m te wè kesyon bay lakou dèkont lan David. montan kontra a, lajan kontra sa a li menm, ki gen ladan l, ki yon afè de 542 milyon dola ameriken, ki valide pa Lakou dè Kont, ke Lakou dè Kont, ou se La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, o pwofi de yon nèg ki pa Ayisyen, li pa t pwoblèm non! Se pa sa k pa e pwoblèm nan. Pwoblèm kontra se paske yo bay nèg yo twòp twòp pouvwa nan administrasyon piblik la. An 1915, lè nèg yo te desann an Ayiti, nou pran lokipasyon amerikèn, ki sa nèg yo vin fè? Nèg yo se, se, se administrasyon piblik lan yo vin akapare. Nèg yo pran tout sa. Se pa si, wè lè n ap pale de okipasyon sa nou pran de Lafrans lan, ki dire plis de 103 zan, Yon la France vòlè aprè sa li yo deside lespay pase li bay la France sa vle di se te yon tatonman nèg piye nèg pran sou il sa ebyen lè menm lèzetazini damerik li vòlè anpil richès peyi a tou wi li vòlè anpil richès peyi a an 1900 an 1900 lè yo debake nan peyi a wi mesye an 1900 lè yo debake an ayiti jiyè lè debakman an fèt la mkwè 28 jiyè li te A vle di sa yo tou se yo gen de kont pou yo menm jan nou te en nou la frans gen kob nap mande en de domajman reparasyon en resi en en se sa ke Aristide tap mande a restitisyon an men les etats unis d'Amerique yo pa inosan yo menm tou yo yo piye yo vole yo pran anpil byen nou anpil en resous nou a vle di Pi gwo pwoblèm ki genyen an la, kòman fè prezidan lakoudèkont lan o depa li menm li te li pat bay yon avi favorab de kontra a, kòman fè jodi a li vin bay yon avi favorab? Fò al chèche konn sa. Se sa pou tout nèg kap fè analiz politik pou konnen. Menm kontra sa te genyen ekonomis Fritz Jean lè l tap vin avèk kesyon bidjè de gè la, nou sonje bagay sa, misye tap batay e tout bagay sa yo tou Menm lè mwen m pa nan pran pou frit jan pris jan pase la rich li rich nan peyi a antant ke nèg ki ekonomis enflasyon an vin pi rèd li pa pa gen anyen frit jan fè de bon antant ke nèg nan nò en pa gen anyen misye fè de bon pandan n pase e nèg ki pase pi nil pi inapèsi ensinifyan nan nan tèt pou nan tèt ke ka pete a ou konprann se vre ou wè a en kòman nesi vòltè te fè ti kouri al jakmèl al mete yon tè nwa tè wouj nan bay e okay e bagay sa yo pou èpòt. Men nèg yo konn kòman yo fè èpòt wi nan mond lan nan 21 yèm syèk nou wè gen gen dè èpòt teknoloji kap fèt nou pa nou bezwen fè dè èpòt an nou gen yon bann dè jèn enjenyè la nan peyi an mwen m konnen yo lè sa men lòt semèn nan la m pral e yo m pral fè vin la e nèg m pral gen anpil jèn konnen ki ki ka travay ki entèlektyèl yo map vin vin la paske gen yon bann nèg la mesye yo kraze peyi a moun paka tande yo lèske yap pale nan zòrèy nou moun moun yo di ah kiyès yap bay pale sa paske nèg sa yo detwi peyi a yo fè Ayiti tò. Paske nou pa ka di m yon kontra ki te gentan gon batay deja, menm prezidan kou dè kont lan te gentan di kontra sa mal fèt fò rezilye bon ou pa menm pale de rezilye kontra e prenons ke Eric Eric prince lan nèg sa li menm kontra la ki se Evenguin e konpay l lan ki se jan yo rele l la Trading Evenguin bay ameriken nan ke anpil peyi David. pote plent pou nonm sa ekon kriz imanitè ui degal fè ui jodia se menm nou pa gen pwoblèm nou ka te nou te ka toujou mande pou nou gen yon lòt fòs ki ede nou men kòman fè nou gen nou gen nou gen nèg sa yo nou gen fòs represyon dè gang nan epi nou gen moun sa yo epi jiska prezan nou pa janm ka kaptire yon chèf gang nan peyi an se nan tenten nap pase moun nan peyi sa mesye. E kob sa nou bay la Eric prince lan la li te ka al ranfose achte achte menm nou ka achte avyon konbyn konbyn yon elikoptè vann pou nou ta ofri a la polis a lame konbyn konbyn yon elikoptè vann mesye 542 milyon dola sa ka achte konbyn elikoptè de gè pou ayiti mesye. Poun pa ale bò kote lòt peyi yo la bon gen peyi kap ba nou gen peyi kap ba nou yon fason kisa etazini ba nou de bon men 3 men 3 cha 3 chat vin la yo se kore di sid ki bay yo wi pèske kore di sid se zanmi avèk lèzetazini damerik se alyel ebyen bon malerezman mesye yo paka jwenn silyal pou yo ta konkli pou nou e bon m panse mesye yo di tout bagay david bon m pa eseye poum te fèw konkli bon e. Ase de an pwovens nou gon pwoblèm siyal, tout bagay, tout bagay an Ayiti se kas tèt wi mesye, pa gen anyen ki posib pou an Ayiti non. Sèvis dlo potab difisil, elektrisite difisil, bon gade yè David gade esperyans nou wè, nou pa wè la nan tèt anbasad la a la, ki anbasad sa menm en Meksik la la, tout moun se enstalasyon pano solè yap fè, sa vle di edh ap rive yon moman lap mouri, edh ap etèn wi, ou mèt kwèm wi. Eder sa pe tenn gonmon an wè menm ba a la n pap gen ou sonje jovenel te di se electricite deta dayiti bon l pap menm electricite deta dayiti nan l pap gen anyen anko kilè nap fè peyi mesye peyi a rive nan yon sitiyasyon peyi ap kraze nan men nou pa gen yon nèg bon paka jwenn anyen pa gen siyal pou nèg yo ou konprann nou pa gen yon moun ki kapab kanpe ki kapab pale kòman fè pou yon nèg m se ayisyen ann pran sa k rive cspj jis cspj yo Menm yon avoka la jounen jodi a yo ta al statye sou dosye a avoka pa dwe pran non. Paske menm yo menm yo pèdi dinite yo. Si w se ayisyen pou w kite se lè yon peyi entènasyonal an rezon de viza, an rezon de ti bout yon ti pou yon lòt ti bout tè mesye pou pou w nye peyi w. Hein? pou pou pou nou menm nou konn sa t rele politik nan peyi a nou menm k ankò ki di kap fè dwa kap fè jistis pou yo fon pou yo fon presyon politik sou nou nou asepte bagay la poukisa nou tout pè paske madanm nou pitit nou ap viv aletranje epi nou menm jodi a la pa gon avoka la nan peyi a la e an nou fini avèk Ipolit m wè Ipolit kap rele nou wi ou la nap ann konkli non mesye ann konkli.

dan kòman kontra sa a aplikasyon an ap fèt e ki enfòmasyon ki se yon enperatif pou Premye Minis la kapab bay pèp ayisyen an pou l di men ki kote kontra li siyen, men kote sa prale, men ki sa yo gen kòm pwojè pou peyi Dayiti, pou pèp la. Donk, men jan l t ap di yo pou gen lajan ke yo ranmase, sa se nòmal, pèp la lajan l kolekte fò ke l mwen gen enfòmasyon de konbyen fò ki kolekte e ki sa l ap fè ak lajan pou pèp la. pou yo ka chache gade yon sòt moun panse ke e donk lè ADPM nan li sipoze radyo ini tele ini se radyo peyi a sipoze ap tande radyo sa nan moman sa pou ke omwen si gen bagay ki merite korije pou yo ka korije l e pou pèp ayisyen an pi devan donk pou yo bay yon katchoubonbe pou yo bay yon leve kanpe global pou ke kanpe chavire paske pèp ayisyen an di li bouke pèp ayisyen an di li bouke.
Donk nou bezwen transparans sou tout sa ki gen pou wè avèk leta ayisyen pou ke o mwen pèp ayisyen ka anba yon souf. Mèsi avèk ou menm Mesye Hyppolite ki se reprezantan platfòm Inosan e m pa konn si Mesye Robert sou lign nan pou l kapab konkli pou nou 30 minit, 30 segond, eskiz mwen. Li pa la. Ebyen. Mesye Robert li sou lign nan, li sou lign nan. Wi, Mesye Robert an n konkli non, an n konkli rapidman. Alo? Bon, alo? E li sou ling nan, an nou pèmèt li konkli, se sa prensip kominikasyon di. A, Mesye Robert an nou konkli pou nou kapab mete fen.

Oditè nou rive pou nou mete fen nan emisyon nan espas kolektivite teritoryal kote nou pale de politik, gouvènans, sosyal, ekonomik e touris. Nou pale de tout domèn. Depi ou pale de kolektivite teritoryal se tout sa ki wè a chanjman ak pwogrè ekonomik ak devlopman. E kanta pou nou menm nou prale sonje genyen yon kontra ki siyen. ki evalye a 542 milyon dola ameriken ke gouvèneman ayisyen an bay nonm sa ki rele Erik Prince lan pou yo menm yo vin kontwole fwontyè peyi a e resèt dwanyè yo se nan men yo pral ye se yo t pral bay yap fin ranmase se sa yo di se yap fin ranmase si yo ranmase 200 pou san si yo a degaje yo pou yo bay leta ayisyen yon 1 pou san jan w wè nèg boujwa a kòman n te rele a ki nan bay ladwann lan Li ranmase konbyen? Konbyen li te bay Ayiti? Li se 15 pousan. Ayiti pa t jwenn anyen, Leta pa t janm anyen. Se kon sa n ap fè pè. 542 milyon dola, nou genyen 572 seksyon kominal. Si nou t ap mobilize resous, nou mèt fè tiktok sa m ap di a. Nou t ap mobilize resous, nou te ka bay chak komin yo 1 milyon dola ameriken. Lè sa a, gen de ti bagay k ap fèt. Babay tout moun! N ale. Kòm nou pa gen nèg k ap dirije peyi a, se nou menm ki mete yo, anben, men yo pou nou. Yo nan dan gwen degwenn nou. Babay. Eske w konnen konbyen seksyon kominal, komin ak depatman Ayiti gen? M pa konnen non, m kite lekòl lontan, men m panse si w konbine tou le twa ansanm, li ka ba w yon 300. Wap mal pase la wi, antouka pa.